Nan video jodi an mè cheri. Nou pral pale de sa ki rele ka lanbè a ok se pa yon mo ke m renmen repete m santi mo sa twò lou pou l sòti nan bouch mwen men kòm se kreyòl n ap pale mwen ba nou tèm kreyòl lan ok an kreyòl li rele kalanbè ebyen an fransè li rele smegma ok Mwen fè video sa se sur demande yon abòne. Yon abòne ki te poze m kesyon an, ebyen mwen wè li enpòtan pou mwen vin pataje ansanm avèk nou e kisa ki smegma ok. Salut tout moun, non pam se Martine Pierre Janvier coach en relation. Byenvini sou chanèl mwen an, travay nou se akonpanye fi tankou garson ki ap travèse moman difisil nan fwaye yo ke sur le plan sexuel, ke sur le plan santimantal. Ou menm ki genyen pwoblèm ke wap travèse nan fwaye w, ou pa ka pa ansanm avèk yo, pa neglije rantre an kontak avèk nou, wap gade nan deskripsyon videyo a. Wap wè yon link WhatsApp ki se dènye link lan, klike sou li ebyen lap voye w sou yon gwoup e lè w rive sou gwoup lan wap kapab pale ansanm avèk nou e sou nimewo administratè a. E si se yon kesyon ou gen pou al poze, pa neglije al poze m li sou Instagram mwen ki se Martine Pierre Janvier menm jan abòne sa li t al poze m kesyon sou Instagram mwen ann pran yon ti kout poz map tounen ansanm avèk video a. Ok mes cheries mwen tounen ansanm avèk video a jan mwen te di nou an nou pral pale de smegma ok Ahh non kreyòl li ki se kalanbè ok. Kisa ki smegma oubyen kalanbè a ok. Smegma se yon sekresyon natirèl ki lokalize l nan ògàn jenito feminen e maskilen. Dèfwa tou likid sa li ka parèt avèk movèz odè nan ògàn jenito fi

dèyè kouwòn gland lan lakay garson e lakay medam yo ebyen ou jwenn li nan klitoris fi an kote ke gen kote ou kapab depliye e wap jwenn li an nan klitoris fi an. Kòman doktè a eksplike aparisyon smegma lakay nou? Ebyen smegma li genyen 2 fason ke li kapab parèt lakay fi an oubyen garson an. Yon ti garson ki genyen 3, 4 an ki genyen difikilte poul dekalote peni li ebyen sa kapab vin fè ke ti garson sa li genyen sa ki rele smegma jan nou dil nan lang kreyòl lan kalanbè a ki parèt ok genyen fanmi paran ayisyen yo ki pa renmen fè bagay sa yo, lè ke yap bay timoun nan pou yo dekalote ti peni timoun nan pou yo kapab byen lave l, ebyen li bon pou w kapab dekalote, pou w dekalote peni timoun nan pou w kapab lave l pou w evite aparisyon smegma lakay timoun sa. Kisa ki ka pase lè ke ou kite likid sa a li ap akimile, li akimile nan bwa timoun nan oubyen nan bwa garson ki pa sikonsi, li kapab vin koze yon enflamasyon nan prepus lan oubyen nan urèt lan ok. Prepus garson li kapab vin abime epi li kapab vin mwen souple. Yon moun ki ap rantre an naj, ki genyen pèt dotonomi, sa vle di gen de bagay li pa kapab fè pou kont li, ebyen gason sa, li gen di mal pou li dekalote afè l, ebyen gason sa li kapab genyen smegma ki ap akimile nan peni li. Yo te poze doktè a kesyon sa, èske smegma li gen yon wòl li jwe nan òganis moun? Ebyen li te reponn, Jiska prezan li sèlman egziste de sipozisyon sou orijin smegma a. Daprè doktè a, pa gen pyès metòd syantifik ki montre wòl smegma a nan òganism lan.

Ki règl tout fi avèk garson sipoze itilize pou yo evite sekresyon smegma sa? Ebyen se yon bòn ijyèn entim ok li bon pou gen yon bòn ijyèn toujou lave kòw toujou netwaye toujou dekalote Peni ou lè ke wap benyen, pou w kapab byen lave l, ou menm fi, ebyen, genyen yon ti kote ki kapab depliye nan klitoris ou, ebyen li bon pou w depliye pati sa, pou w kapab genyen yon bòn ijyèn entim, pou w pa akimile smegma ki kapab vin ba w pwoblèm nan pati entim ou lè ke li vin twòp, li kapab bay vye sant, e se ayisyen nou ye nou konn tande lè ke moun yo ap di moun yo

E ti peni li pou kapab byen lave l mwen. Bon pou nou netwaye afè timoun nou, ti peni timoun nou, ti bouboun ti fi yo pou nou byen netwaye yo pou nou evite e likid sa akimile nan vajen yo oubyen nan peni yo. E pa bliye tou aprè ke ou fin byen lave l avèk savon ki bon pou sa ok se pa tout savon yon doktè ki rekòmande w yon savon Ebyen yon jinekològ, yon urològ, ou kapab sèvi ansanm avèk savon sa pou byen lave afè w, pa neglije fè mouvman seche a tou, byen seche l pou li kapab byen netwaye pou dlo pa rete nan afè w ki kapab vin ba w lòt pwoblèm ankò ok, genyen yon bòn ijyèn entim. Par kont, ou dwe evite eksè de douch ok, Evite lave twòp, evite lave peni nou twòp, lave bouboun nou twòp, sitou ansanm avèk de savon ki agresif ki kapab tiye bon bakteri nou gen ki swa nan vajen nou oubyen nan peni nou e ki la pou pwoteje vajen nou, li kapab tiye flò vajinal fi an, ok, evite fè twòp eksè de lavaj. Fòk mwen di nou, li vrèman difisil pou yon garson ki sirkonsi ta akimile sa ki rele kalanbè oubyen smegma nan bwa li paske li pa genyen po sa nou dekalote an. Yo menm pa yo a, li avid nenpòt ti lave ebyen yo gentan netwaye tout bagay ok. Yon garson ki sirkonsi li vrèman vrèman Difisil pou m pa di li pa egziste. Gen pwodui ke ou kapab itilize pou w lave bouboun ou oubyen pou w lave e peni w, ebyen yo kapab gen e gwo konsekans sou po nou, sou peni nou, ok yo vrèman agresif, li bon lè ke w ap netwaye kò w, pou w lave kò w avèk yon savon ki dou, Se la mwen kanpe ansanm avèk video a mwen espere ke n te vrèman enjoy li si n te enjoy li pa bliye kite yon like pou mwen map kontan sa pa bliye pataje video a pou mwen tou avèk yon fanmi w yon zanmi w map vrèman apresye sa e pa bliye tou kite yon ti kòmantè pou mwen se toujou yon plezi pou mwen li kòmantè nou yo si w potko abòne ansanm avèk chanèl la mwen envite w fè sa ou pap regrèt Pa neglije pran moun nan antouraj ou pouw abòne yo sou chanèl sa, wap vrèman edem paske rèv mwen se poum rive a 100 k avan menm ke ane sa fini. Merci se te zanmi nou Martine, nap kwaze ankò nan yon pwochèn video, tchao tchao à la prochaine, je vous aime. Mouah.